Je tiens à vous dire que konstwi yon relasyon ak yon moun ou prè pou bay vi ou pou li mande anpil sakrifis. Wi, li mande anpil efò. Men, souvan fwa, gen anpil moun ki konn ap kouri pou lanmou, se pa paske yo pa santi prezans li. Se pito sikatris yo ak vye souvni yo, plis move moman yo, pran plas la deja. Men jou a rive fè yon moun konsa gen konfyans nan ou. Ou mèt kwè m, l ap genyen l pou jis tan an sispann egziste sou tè sa a. Tout sa m sot di yo la a rezime istwa lavi Jay ak Emma trè byento ki pral pran yon gwo desizyon pou yo mari san rann kont pi devan pèsonn pa t konnen ki sa avanti sa pral tounen. Pa janm bliye sa, moun ou pa wè a li vo san mil aksyon. Amou pèdi, emosyon, tristès, jwa, regrè, pasyon.

Ricky, Beb, jodi a lè w te rele m nan, m te trè kontan wi. Vreman?
Wi, paske m gen yon bagay pou m pale ansanm avèk ou. An ki sa l ye konsa cheri m?
Avan yè w te pale ansanm avèk mwen, m te pran tan m pou m reflechi ak tout sa w te di m yo. Mwen se yon moun ki pa gen chans Ricky. Se sak fè mwen te sèl pou tout tan sa, sitou nan dènye relasyon m te ye a. Mwen vle fonde yon relasyon paske m soufri twòp. Mwen vle yon moun ki respekte m, yon moun k ap konprann mwen, ki mèt pa gen lajan, santiman dabò. Se pou sa jodi a Ricky, mwen di w mwen vle fonde yon relasyon ansanm avèk ou. Ok, mwen konprann ou. E sa vrèman fè m plezi. Paske lè yo, depi lè ke m vini m kwaze w, pa gen yon jou ki pase san m pa panse avè w. Ou tèlman fèm sezi a chak tanm toujou ap panse a bagay sa yo. Ou gen bon sekrè konsa ou pa janm dim li.
M pat vle diw li konsa paske m pat konnen si sitiyasyon an tap dejenere nan nivo sa.
Antouka sa vrèman fèm plezi wi. Donk ou te bezwenl kounya ou genyenl. Nou te bezwen, e pa mwen te bezwen. Non, non, nou te bezwen li, men ou te kon toujou vle sa kom si plis, ou plis vle sa rapid ke mwen, ou te pi prese ke mwen. Mwen te plis vle sa, non, oui, ok, d'accord.
Awa bon mwen zo an. Kounya la ok. Banm diw. Lè timoun sa fèt. Si son ti fi oubyen yon ti gason. Ki non lap genyen? Si son ti fi, lap rele Marili. Si son ti gason, lap rele Rayan. Marili, Rayan. Li bèl wi. Ou si ou renmen? Mh.
Ok. Li bèl.
Yeah.
Ou konn yon bagay tou? Men sa k di ede timoun nan fè? E si se yon pòtre marasa oubyen si se yon sèl grenn timoun yo fè? E sa fè m di w, si se yon fi oubyen yon gason, ki non l ap gen? L ale di m toubon toulède, m pa chwazi youn.
Ok.
Ou konn yon bagay? Ki sa?
Yo toujou di konsa, kòmsi lè w ap fè yon bagay ki bon, si w wè w fè l, ou pa jwenn difikilte ladan l, konnen l pa bon. Lè map eseye reflechi ansanm avèk kòmsi pil pwoblèm, pil detay kòmsi nou jèn men so m pa jwèt non. Ou se tout sa ki fèm plezi so mwen vrèman happy pou sa ke ou dim nan. Mwen menm tou nan dènye relasyonm li pat byen ditou. Paske, mèt di w, pa t gen lanmou, se pito se te lajan moun nan te wè. Men ou menm, mwen felisite w, ou fè ladiferans. Ou met relasyon an devan dabò, avan ke ou wè nan lajan. So, pa gen fi sa yo vrèman. Ou stil inik, beb. Se sak fèm renmen w plis toujou Cheri m Ou tèlman fè yon enpak sou mwen M pa wè avni m san ou Ou se tout sa ke m te reve genyen nan vi m. Kidonk, sa n fè a bon. Èg gen difikilte. Of kòs li bon. Sa w konn èg fasil? Nan lavi a pa gen èg fasil. Fò w travay di pou w ka obteni sa w bezwen an. M konnen ke tout relasyon gen lo eprèv yo. E lo eprèv nou yo pa t piti. Yo te anpil anpil anpil. Ya.
E bon.
M gen enpresyon ke se pa nou ki vle relasyon sa sèlman. Se Bondye ki ini nou, lanati, w konprann? Menm si nenpòt obstak vin devan nou, menm si nou gen difikilte, epi anplis de sa, mwen pwofite de moman sa bebe paske m poko janm mande w eskiz pou tout sa k te pase an. M te sipoze plis alekout de ou men m te sipoze fè w konfyans plis pou m pa t kwè ke tout sa yo te di w. Men pwèv yo te tèlman solid, bagay yo te tèlman reyèl m pa t ka pa kwè tout sa ki te pase yo. Gen, m pa konnen si w ap gen ase fòs ni lè si w ap gen ase kouraj pou w padone m yon jou de tout sa k te pase yo, men m ap mande w padon. Ou serye bebe? Wi bebe. So, m pa t kont ou de tout fason w t ap aji paske ou se fi. E pa bliye tou si w aji konsa se paske w renmen m, se paske lanmou an fò. Sa vle di m pa t janm kont ou men m te toujou vle pou w konprann mwen. Paske ou konnen m pa p ba w manti e m te pwomèt ou sa m pa p janm twonpe w.
Franchman, m santi m konble bebe.
Si ou menm ou soufri anpil, mwen menm m soufri anpil. Pou ki sa nou tou lè de pa bay kè nou yon dezyèm chans pou n eseye?
Poukwa pa? Hmm?
Jodi a e pa jou pou m kriye, bebe.

Nye nye nye nye de tan zan tan pou wap di Ryan depoze.
E manman ou yap rele avan yap rele papa an dezyèm. Sak di ou gentan vin di manman yap rele. Yo pa te ka rele manman tou papa manman. Paske se manman yo toujou rele anvan bebe o. Ebyen ok ou genyen.
Ou genyen. Mèsi.
Ricky! Yo yo patnèm sa kap fèt sa kap fèt.
Sa vle di, pa bane patnè la papa, bane patnè la, la bane patnè frè m. Yo, kòman sa menn?
O, se, se, se, yo te toujou di se bon patnè w k ap travay w, sa vle di se sa w fè la, sa e madanm m ret nan men w la e bo. Se jou k ap konte w lè pou mwen menm ansanm ak fanm nan ansanm wi. Madanm ou, kòman sa?
Leila, e kò w di m ou pa t gen Kite m mennaj? pale avèk misye, rele Leila, kite m, yo, se, se bon patnè m ou ye m pa t ap janm kwè ke w t ap fè m sa non menn, se de fanm sa m toujou ap pale w lan wi. Shit man. Oh Ricky!
Non, m pa t janm kwè se ou k t ap fè m sa. Wi wi tande sa. Mwen avè w nou pa ansanm e nou pap janm ansanm. Met sa nan tèt ou. Men Leïla m renmen w cheri. Ou renmen m men nou pa ansanm.
Se jou k ap kontwole pou n t ansanm wi pou w te ban m chans mwen wi. Poukisa nou pa ansanm e pou w fè tout sèn sa la. Ebyen se pa pou blòf mwen, mwen pou pou fè vi w ansanm avè w wi. Ou renmen m pou fè vi w men nou pa ansanm e nou pap janm ansanm. Ricky.
Ricky an ale. Yo.
Bebe an ale. Ou konpli plas kitem kanpe vre Ricky. Bebe an ale.
Ricky wi. Yo nap ale. Dezole Ricky. Ooh letènèl. Oh jezi. Sam fèm gen fanm sa mpa genyenl vre letènèl. Mwen toujou ap dim maco m jèn jan wi. Jodi a m bay nan bouch. Vye Ricky sot ayiti pran fanm nan nan menm. Vye Ricky tripotay.
Ya mèsi paske ou asepte vini epi ou tande mwen. E m te gen yon bagay enpòtan pou m di w. E m gen yon moun ki nan vi m. E kounye m pral fè avòtman an, se yon bagay ki gen risk ladan l, ki vrèman danjere. Men moun sa a te vle konnen w, paske li konnen ke m pral fè avòtman an tou. Li vle konnen w pou, penpòt sa k pase, pou l ta konn kiyès ki te. Pou kiyès pitit la te ye? Li vle konnen w e l vle fè yon ti pale avè w tou.
Men m pa wè kòmsi ki pwoblèm ki pral genyen tou. M pa panse ap gen yon pwoblèm. Anplis, ou pa gen anpil tan tou depi w ansent.
Kouz, Dine gaye wonn nan nanmim wi. Men kisa k pase anko? Ah ah.
Dine vle pase pou la plus belle. Te kwè Dine al site non mamoun yo? Koman site, m pa konprann bagay sa. Ah ah. Dine al di ni Jay, ni lot parèy li yo konsa, oh e mwen menm ki te bal fè misyon.
Ki pwoblèm ki pral gen nan sa? Non, peu importe sa, sa gen yon risk ladan. Peu enpòt menm si moun nan pat gen anpil mwa oubyen yon bagay li gen yon li gen yon risk ladann e m pa yon moun just moun nan e paske l sousye de mwen li vle konnen kiyès pou kiyès li te travay bagay sa yo l bezwen konnen.
Ebyen si si sa vrèman konte pou li enpòtan m pa gen pwoblèm m ap fè l donk peu enpòt lè w kwè avèk moun nan just fè m konnen epi pou n wè m pa gen pwoblèm. Ou ka w ap dispo jodi an?
Bon, m kapab wi. An men pa gen pwoblèm, just m ap rele w, m kwè ke menm sou plas la m ap ye ankò. M ap rele w epi ou ka rejwenn avè m. Pa gen pwoblèm.
Ah bon, didine gaye wonn nan nan men blatt. Kèt mesye.
M te gentan wè manmzèl se yon pè men l te ye. Manmzèl pa bon moun ditou non. E m pat janm fè l konfyans. Oh oh, ou pa janm konn anyen toujou? Didine gwòs. Kisa?
Oh oh, Didine gwòs, Didine gwòs pou Jay. Tale!
De ki gwòs w ap pale la? Gwòs. Pou Marina gad sòs ou byen?
M pa konnen.
Bagay tout bon w ap di m la? Bagay tout bon.
Didine gwòs pou Jay. Ah Didine. Manmzèl se yon move lawon vre. Sa vle di ke pou n rete gade yon bagay konsa? Pandan se tan te di konsa e fo tès li te bay. Donk wap de pou fèm sin epi mwen map vin jwenn. Yeah. Li pa li pap twò twò lontan non.
Ok apre sa ou anfòm? Yeah m ok e menm? Tout bagay ok. E men kòm ou dim.
Epi kòb la poko depozel non. Map fè sa. Map voye enfòmasyon ba ou pou depozel sou kòb la. Ebyen kòm mwen gen randevou avèw jodi a donk demen si Dye vle map jere sa. Ebyen ok. Pa gen pwoblèm non. Map rete la wi, m pa konn si wap deplase oubyen. Bon map rele moun nan, men m pa konn si lap vini kounya tou.
Ebyen m kite w wi. Dakò.

M pat janm kwè se se ou ki tap fèm sa kòm zanmi non. Yo wi. Ou ka banm yon sekond pou n pale antanke òm. Ou ka pale baz, ou ka pale men depi w chita deja. Men bro. Ou gentan fè soumoun ou chita bò kote m menn. M pa rekonèt ou kòm zanmi ankò menn. Men bro poukisa wap banm do menn. Frè m ou ka pale se mwen kap tande w e pa do m kap tande w menn. Ou ka pale menn. Franchman menn sa vrèman domine m.

An depi
Tia poko ka ladann cheri ok Nou paka tiye Djoulie konsa Li prefere kite kay la poul pa gen kontwòl mwen menm li pap gen kontwòl nou li pap konn ale
Sa vle di ke poum pati kite

M mache djèt li men, m di tout sa pou m te di pou m renmen avèk fi an men. M fè tout sa pou m te fè, tout aksyon m fè men. Fi a, fi a se jou l ap retounen pou l reponn mwen. Kounya la ou menm ou vini, ou ap ofri l lajan, ou bon sou li. Si fi a, si fi a pa reponn ou, se pa fòt mwen bro. Yo, mwen, mwen mande w padon men. Ou konnen trè byen, si ke m te konnen ou te nan yon relasyon avè l, m pa t ap janm oze m al pale avè l men.

Chérie banm di w. Baby. Li fè anpil bagay pou mwen chérie. Tout ok.
M pa gen pwoblèm li fè anpil bagay pou mwen. M pa p pati kite kite bò isit.
Djoulie te renmen m anpil. Tout bagay se fini avè l. Egzekite l.
Fini avè l la pa fasil konsa chérie. Baby ou pa ka fè l?
M gentan pran yon desizyon deja.
Epi ok pa gen pwoblèm.
M ap jere sa. Didine.
M ap jere sa.
Ou pa ka fèl, map fèl. Ok, ok, sa se afè pam li, ok. Sa se misyon pam li. Bon ou di ou pa ka fèl. Ou pa ka di wap jere sa. Bon ou di ou pap fèl.
Ou vle, ou vle al mete vi e timoun ki nan vant ou an danje. Bon ou di ou pa, bon e ou di ou pap fèl. Epa ou di ou pap fèl, ou pa ka fèl, map fèl mwen menm paske mka fèl. M konnen ou ka fèl cheri men nan nap tann toujou. Apa m gentan pran desizyon m vin jwenn ou la pou l pa gen kontwòl nou. Epa touye a ki enpòtan non cheri.

M prefere ke ou chwazi lanmou an baz. Kite m pou kòm tande men. Kite m viv nan mond pa m nan tande frè m.
Pa gen pwoblèm non m ap jere sa. Non. Ou pa fè l m ap jere sa. Sa e pa misyon li.
Sa e pa travay pou li. Sa e travay pam li ye ok. E ou pa vle fèl? Jay te kontan anpil pou mwen wi. Jay fè anpil bagay pou mwen tou wi.
Ou konn sal ou konn sal konn fè? Ou konn mache dèyèl? M pa konn mache dèyèl cheri men. Dia baby stop.
Tiye, tiye, tiye. Cheri m, m poko abitye tiye moun non bebe. Se premye fwa wi pou eseye.
Menaj mwen, ou panse m ap gen kè pou m ap gade yon moun m te renmen swa dizan m ap peze poul ou byen. Trè fasil, trè fasil. Se yon premye fwa pou yon moun kòmanse pou gen yon abitid.
Didye, e paske m renmen w, e paske m renmen timoun ki nan vant ou an, ki fè gen de desizyon m ap pran, m oblije pran yo. Desizyon pou m pati kite kite isi a e li pran ou wè bon desizyon sa pou m kite tout tout bagay mwen isi tout bagay ke m kòmanse fè kote ke m abitye kote m leve pou m kite l non m pap fè lach sa
ok tchou pa gen pwoblèm cheri. Pa gen pwoblèm. M ap tiye l. M pap janm ka kite w pou kò w menn. Paske nou se baz. Nou alèz lontan menn. Frè m kite m viv pou kò m. M gen te son pèdè. Kite m tande fanmi. Kite m tande menn. M ap pran lanmè pou ou wi. Yo wi wi. M pa ko ka kite w fanm menn. Kite m tande. Pwoblèm nan mitan nou. Yo wi wi menn. Pou sa misye pa reflechi plis menn. Se pa fòt mwen menn. E m vrèman sorry pou li wi. M damou, m pap ka kite Leïla pou li. Waww. Yon ti lè m pa konn sa m fè non.

Silvouplè, ou ka di m kiyès ki Macson nan? M ap poze w kesyon an de fwa non.
Kote w jwenn anbay sa w ap pale a la? Kòman w fè konn non sa a?
Jou chèch ou bouzen anpil Avan m pa fout yon sabò la Ou wè si w pa di m kiyès ki Mackson nan Li pap bon pou ou non Kiyès ki Mackson nan? Depi kote w jwenn bagay sa a Ok Se ex mwen li ye Ti kaka ex ou Konbyen fwa m te di w afè ex sa pa site non l nan kay la ankò Konbyen fwa m te di w entèdi l ekri w Konbyen fwa m te di w koupe tout konvèsasyon w avè l Baby se jan nou te alèz lan sa pa anyen
Sa pa anyen Non Sa pa anyen Epi di m. Ki sot al regle avè l nan otèl dimanch lan.
Li te jis di l ap vin wè m epi mal ale. Li te anvi wè w, w al wè l. W ale, m pa konnen. Ou regle tout afè w san m pa konnen. M pa regle anyen. W al wè l nan otèl. Ki sa w t al fè avè l nan otèl sa a?
Anyen.
Ou pran m pou makak kounye a? Ou al nan otèl a yon moun, ou di m anyen? Kòman anyen an? Ki sa w t al fè avè l nan otèl sa a?

Mwen pat fè anyen avèl non. Victor sa gen la a?
Ebyen banm diw yon bagay, ou wè ti bo sa w te fè pou li a, e dènye bo wap fè nan lavi w tande. Kòman dènye bo a?